La sosyete nou antrave M pa konnen jiskilè Ayiti ap chanje E tout moun ta vle Ayiti chanje Paske nou pase twòp mizè Ni Ayiti Moun k ap viv an Ayiti yo pase anpil mizè Anpil imilyasyon Sitiyasyon k ap pase Pòtoprens la anpil se tèt chaje. Ou pa ka eksplike sa. E akoz de sa tou, e ki fè tou pafwa ou oblije ou pran dèzimilyasyon nan lòt peyi, nan peyi blan. e ke w pa ta vle, ke w pa renmen, ke w pa kontan. Kounye a la, loni, loni mete yon bagay deyò a la, ka pale de tiktokè ayisyen, yo pale de bèl anfan, bèl anfan, yon bèl ti dam nwa, sou moun ki konn tan e gade, kòman w lè se move sa menm, e. Ah Odeni gen te gen mwen se gen bon antouka mwen se gen bèl cheve yon bèl ti zam nwa e avèk Paola Paola mesye se sendomeng la viv e plis Mendel tout moun Pa gwo moun pa tande pale de Mendel Tèt chaje Aah Ap vin yon lòt bagay Tran palman Ae di Loni mete Memo sa deyò fè konnen ke Tiktoktè sa yo Ap fè laundry money Komsi Pou gang Ae di Yo pa fin eklèsi bagay lajan li Alò di laundry money Fè koum te ka di w Yon moun ki fè w lajan nan move zak epi lap baw lajan wap konprann wap depansel epi wap bay wap bay wap wè kòmsi wap fè lajan sikile poul pa rete yon kote sere ayy pafwa lontan nèg yo ki konn ap vann dwòg yo sa yo konn fè yo konn pale ansanm avèk mèt klèb yo epi yo vini la yo.

Kounye a la eske lè w di y ap fè lonjwen money pou gang eske gang eske se lè yo voye kado pou yo nou wè se gang ki voye l men tou eske se nan risk y ap pase nou men kòman gang yo fè gen nou konnen Kman gang yo fè aveva ayiti pou yo gen bank akawont pou yap voye lajan ayiti di son si nap byen kalkile son moun fòk gon moun ki nan lòt peyi blan yo nan peyi blan lèm di nan peyi blan peyi yo kapab isi a oubyen nan etazini kanada nan nenpòt lòt peyi kap fè sa pou gang yo. Eske se lè yo voye se tiktok la ye konsa yo voye lajan yo voye kado bay sa yo ki fè yo di sa eske vreman vre kouman sa fèt si wap fè sa pou yon gang Kouman ou pral fè voye lajan sa ba yo? A vle di l ap voye lajan sou pa kado. Men aprè kado sa ou gon pousantaj ou pral bay e gang lan. Gangster whatever kòman nou rele l la. Eske yo wè moun sa yo ap fè transfè anpil souvan? Eske yo al Ayiti souvan? Tèt chaje. Mwen menm m pa konprann non. Mwen pa fin gen klè nan sa non. Tout sa ou m ap pale la se sa m panse ki te ka rive. Tèt chaje. An tou ka. Si se ta vre. Moun sa yo nan pwoblèm, eksepte Paola, Paola pa se Sendomeng lap viv. Men tout lòt moun sa yo se isi a la yap viv, Etazini yap viv. Kounye la, kiyès ki pral fè swivi avèk bagay sa, eske se gouvènman ayisyen an oubyen se gouvènman ameriken an? Kiyès ki pral fè swivi avèk bagay sa a? Epi tou, loni pa ka annik mete yon memo deyò pou l pa gen yon ti pa de verite ladan l. Kounye a la, yon moun nou site ladan l, tankou Bèl Anfan, Pawola, Mendèl, Palman koman ba misye non an Kounya la Si se si ou ta kwè se pa vre ou pa nan oken rapò ansanm avèk gang non ou kap fè bagay moun nan moun nan ap voye kado pou ou ou konprann sa pa anyen men gen moun kap pale yo di ke gen lòt tiktoktè ki konn di lè yo wè gang ap voye kado ba yo yo di yo pa voye kado ba yo. yo non Kounye a la eske se sa moun sa yo pa fè ki koz yo yo yo mete non yo la nan bagay sa oubyen kouman sa se fè Ou wè la E bagay la tèt anba la Yon jou m bay m rayi Tout bagay k ap fèt tout bagay k ap fèt

Bondye beni tout tout ayisyen kap viv an ayiti yo e sa kap viv a letranje nan peyi blan te mèt sendomeng tou bondye beni nou paske aparamman sendomeng son lòt peyi e sa kap pase potoprens lan Letènèl di yon mo.